pou operasyon l ye. Nou toujou ap dil sa. Nou toujou ap dil sa. Si mwen te toujou ap swiv lopital avè li. E sa k fè non se pa se pa sa se pa sa m di bèl.
Mwen retire 1500 dola pou lopital li paske lè m vin gen kontwòl pri lopital la lè w chanje kòb la an pèso. Vin fè ke lè nou rive nan pwen final kounye a pou l fè operasyon e lè sa l chwazi pou l pa fè operasyon e operasyon si l te deside fè l tou se nan kòb e nan fon pa m operasyon ta pral peye. Paske kob li an vin san se nan pede depanse. E lem we lap degingole Ebyen depanse se wi sa map manman Mandel Michel. lan wi Mendel. Nou pa misye pa nou pa janm mete nan tèt nou Mayko wap fè tout depans sa yo pa bliye gonw operasyon ou pral fè. Men gon bagay Kasou. Sak vin gen an se ke Maykoel pou l jwenn yon moun pou akonpaye l al sendomeng lan Maykoel pat kapab ale pou kont li lale a zanmi l lan. wi.
Mentenan Michael tap gen sifizamman de kòb nan menn pou li fè sa lap regle sendomeng. Kounya la lè nou vin pale de meksik ansanm avèk li a pou lal kontinye lap jwenn paske pa bliye Mendel gon paspò ameriken nan menn Michael sèlman gon paspò san viza. Bay Michael tounen an ayiti a kòb la sè su ke lap viktim oubyen li ta pral fè live yo pran kòb la nan menn yo yo manje kòb la nan menn kòb fini. Lagel sendomeng nan ankò kòb la ap fini li sila la fèmen kay pa mwa lap peye lap peye kòb la pap antre kòb kòb ap fini nou pwopozel mexico Li di wi right. Li di wi.
Li tèlman di wi li di li pa prale san zanmi n.

pou l pwomote Fly Services.
Enben Tati, poukisa jounen jodi an li fè konnen li pa t janm di nou l vle al Meksik? Anben, l ap bay pèp la tò. Mwen menm, kite m fin pale la. Kite m fin pale, kite m fin pale pou m kapab bay Mendel pale. Mentenan, Mayko Wèlfò pa konnen, lè w s on pèsonalite piblik, Ou son influencer. Ou son moun ki koni pa les rezo sosyo. Sa ka rive ke, thank you Fly Fè Mizik, sa ka rive, menm jan ou wè popilarite gen dezavantaj, men l gen avantaj ladan l. Mwen menm, popilarite gen dezavantaj, li gen avantaj. Dezavantaj li genyen, Ou pa ka twò fye moun twòp paske gen anpil moun lè w viral, lè w popilè, li ka itilize nenpòt bagay pou down vizaj ou. Si l wè w nan dè pozisyon pa bon pou li ka down vizaj ou li itilize l. Ou pa ka mennen nenpòt moun lakay ou, ou pa ka manje nan men nenpòt moun, ou pa ka konn nenpòt moun konn adrès ou, ni machin w ap sikile, ni kote w prale. Fò w very very safe e fòk ou gen moun Wap konnen, paske mwen menm, mwen gen zanmi ki te byen avèm lèm pat popilè, lèm vin popilè, ki fè plizyè tantativ pou yo tiye mwen. Mwen pase pa tout bagay sa yo. Menm arive pike'm nan dòmi. Sa vle di ke m vekn yon pakèt bagay, fèm menas de mò, swiv mwen a zam, popilaritem fèm kache, fè de twa mwa ap viv an kaval tankou yon moun lapolis te dèyèm. Sa vle di sa se yon lè dezavantaj de la popularité. Men les avantages de la popularité lè w rive yon kote gen yon kote y ap kite yon moun yo wè e ou yo kite w pase gon gon yon piblisite w ka fè gon yon moun ki ka ofri w yon lajan men Microwell li menm nan pati pa l la Fly Services ofri l yon vòl an retou pou l fè moun yo konnen ke se Fly ki fè l vwayaje sa se peu de choses Mètenan si Microwell te vwayaje pou kont li

Donk sa vle di ke zanmi n nan pa t yon popilè, zanmi n nan pèp la pa t fè bidjè pou li, donk Maycoel enkli l, se nòmal ke nan kòb lan fò zanmi an ale. Donk latsu on è dakò. E Mendel pa t gen dil pou zanmi an tou. Donk zanmi n enkli, liv la la zanmi ni, lajan n nan men n, zanmi n ale. Achte telefòn pou 700 dola ameriken pou sè l. Yo pat gen bidjè pou Michael voye kòb bay manman n pou fè Li komè. chanje telefòn pa l la tou. Li Nan chanje tim la. telefòn li, l achte Tous pa ka telefòn fè pou n Ti Po. operasyon ankò? L a li chanje telefòn, l achte telefòn pou Ti Po. Li bliye operasyon L an. achte telefòn pou madanm li an tou. Men L li. achte telefòn pou madanm li. L achte fresh epi li videyo klipe videyo pandan l Sendomeng. Li Menm klè klipe zòt.
Tande, videyo ban mwen, ban m Sendomeng. poze nou L achte kesyon.
Fati.
abiman. Michael devan m l achte 13 pè tenis. Mendel, ok.
Mendel avèk Evre? Kenji.
Talè wi Mendel avèk Li gen Kendrick. foto l konn poste yo sou paj li la non Poukisa jou yo tou long.
poukisa lèm te lèm te fè premye live lan mwen bay men pou vrè rezon m Micowell te vle al sendomeng poukisa nou di ke sa se pa vre bon nou wè tout Li verite nou senn. wè vrè rezon yo.
Tande Nou menm nou pat gen anyen avèk ou, se paske w te vle sekestre kòb la, w te vle pou gen kontwòl chak grenn depans. Nou menm konparativman a nou, nou bay Michael, tande, konparativman a Kato, nou bay Michael libète l pou l depanse kòb li jan l vle. Paske on ne traite pas un adulte comme un enfant. Y a dè fwa, y a dè fwa ou kite moun avèk lib abit li, paske gen bagay, Si w ap fè yon devlopman pou yon zòn, ou pa enkli zòn nan ladan, tout sa w ap fè ki bon an zòn nan pa bon kouran, l ap kraze sa w fè a. Men lè w enplike moun nan nan sa l ap fè a, sa k ap bon pou li an, ou kite l avèk librabit li, li menm li pral konnen. Paske nan lavi, il faut savoir assumer les conséquences des choses.

Li men ti film li k ba nèg a kòb li pou lal enjoy la lajanl pou ka retire chay la sou dow. Ok So mwen pat mwen pat ka bal kòb lan paske kòb lan pat pa kòb lan te vin pa nan menm epi mwatye te deklare al jwenn fly services. Lakay se
Ahh Mayco li se yon moun li an mank de kontwòl demosyon e datitid li. Lè l pale l pale vaykevay. Mwen menm m pa gen ankenn pwoblèm pèsonèl ansanm avèk Mayco. alèz. Mayko rive Mexico, kòb pòch la Mendel peye pou li nan èpòt la pou l pase paske l pa t gen viza e lè l rive lè l rive l peye kòb Nicaragua e lè l rive Mendel kit Mendel pran li ebèje l rive ansanm avèk li Mexico peye otèl pou li jiska prezan la Mayko wè l gon Airbnb yon mwa pou l rete li pa menm panse choz ke mwen menm lè m te rive Mexico m pa t jwenn moun fè pou mwen. Malgre tout popularité m te gen, m pat jwenn moun fèm vwayaje for free. So li gen li gen Airbnb yon mwa Mexique? Wi. Bon l di depi lèl vin lap peye hotel? Li fè premye jou l te vini an li fè kèlke jou nan hotel la aprè sa avèk lòt moun yo aprè sa lal lakay lal lakay li nan Airbnb jiskaske li paka viv. Yo anpil mezanmi. Mwen menm my coel Uncle kendji gadem byen si wap gadem. Mon enfant, si w santi w pa byen Mexico vle tounen pou w vin Ayiti oubyen Sendomeng, mwen menm, mwen prè pou m peye yon biye davyon pou w pou w retounen.
E 2 mil dola kòb manje a kòm se kòb pèp la m ap ba li. Map ba ou 2 mil dola US. Epi aprè sa nap bloke w everywhere, men par kont zanmi w nan prale li menm.
Yes.
So sil tounen sil tounen sendomeng li pral tounen kay mendel. Never.
Lakay mwen.
La pral tounen nan èbi bon map lwen hotel pou li pou 15 jou. Oh. Fèm konnen Micowell si w vle retounen sendomeng. Epi ou pral lire leur.
Ou pral vrèman Lè sa a map fin fè w rete nan Sendomeng map rele w nan telefòn map di w welcome back to Dominican Republic Genlè ou pa welcome Paske le vrai République Dominicaine du people ou pa konnen l Se République Dominican Republicaine de l'élite Ou konnen. Yes.
Enben e lè sa bagay yo pral pi grav wi li pral e lè sa zen pral Paske yon fèt plis repiblik wi. dominikèn kote wap dòmi wap bwè wap manje ou pa panse a mwa kay ou pa panse a leve ou pa panse a demen ou pa panse a kouran ou pa panse a dlo ou pa panse a imigrasyon paske wap mache a ameriken wap mache nan range rover wap mache nan mercedes bwat nan machin fèmen Imigrasyon pa jwenn ou. E menm si imigrasyon ta jwenn ou, ou avèk yon Ameriken. Wap pase bò imigrasyon, wap fè imigrasyon final an.
Sa vle di, you never know, ou poko fè konesans avèk sa yo rele casanamiento.
Sa vle di, sa vle di, sa vle di. Sa vle di, de, de, kòman? Declasamiento?

Sa vle di puiske Mendel fèl al Mexico, yo dwel pou tout rès lavil nan Mexico yo sipoze pran swenl. Se konsa misye aji tout misye se tout moun dwe l. Humm.
Pa gen moun ki dwe w Michaël. Pèp Ayisyen an pa dwe w Michaël. E ni mwen menm ni Mendel ni Cassy ni Djihad pa dwe w. Menm manman w, papa w, frè w, sè w, zanmi w nan pa dwe w. Ou gen laj pou bwase. Mayen Corel ou sipoze asime responsabilite w e pran responsabilite w. M pa gen pwoblèm de fristrasyon, kòb ou fini e komandan raje, kòb ou fini ou bezwen more money, you better work for them. So, fòm ok, poukisa e kòm Bon, ban m misye gen esplike yon. pakou Mayen Corel la jiskaske l rive Mexico kòm l ap fè moun konnen ke li antre san on goud. Ok Nou Bendel tout e konnen kouna 12 mil kouna 500 dola te ranmase.
Ahan. E Bestie ki voye kòb yo plis tou non Michael. Lè Michael al pran kòb yo e li k ban mwen. Wap wè nan yon voice lè l tap joure m li di Lè m di l e 1500 dola kòb lopital li di m non se 1900 paske e kòb sa l te ban mwen. E li k te konn ban m kòb vrèman vre. Lè ma lè kòb yo vini nou pot ko pale bagay Mexico a se aprè nou vin a bagay Mexico a. Lè m wè Michael ap fè shopping ap sesi achte telefòn voye kòb Ayiti. Mwen di m m banm kouri retire kòb vwayaj Rolson nan paske pou lè vwayaj rive pou Michael pa pa pa pou Rolson pa vin gen pwoblèm li menm pou l pa rete. Mwen retire sa k fè m achte yon kalkilatris jodi a. M retire 4 mil dola pou vwayaj Rolson. Vwayaj te 5 mil, mwen bay Rolson mil dola 10 ka 1. Ok.
Mwen retire 2000 dola pou yo chak kòb pòch. Kòb pòch la se 2500, m retire 2000 dola pou yo chak, m di lè yo prale, mwen menm, ma ba yo 1000 dola a, ma ba yo chak 500, 500. Sa fè 8000 dola. Yeah. Sa tiye Apple Watch lan Mwen vit wi. retire 1500 dola kòb lopital. Sa fè 9500 dola mwen menm ki antre nan menm nan 12700 dola lan. Ok. 3200 dola se nan men Mike Coel kòb sa antre, l pa pase bò kote m. Ki 3 mil 200 dola? 3 mil dola tonp pale anpil show a antre nan men Microwell li pa pase bò kote m. Sa fè 6 mil 200 si n ap kontwole an tou konbyen kòb ki antre nan men Microwell. Ok? Lòt mil dola pale anpil show a. Microwell pase pale de 6 mil epic san konte lòt kòb moun voye ba li yo pa menm poze l sou tabl. Yes. So m ap bay ti sa m sonje yo. Lòt mil dola pale anpil show a pou m ka fè nou konnen se 4 mil pale anpil show te voye se li menm k al jwenn Francky an. Ok.
Kounya la sa se kòb Microwell mwen menm a Bestie kòb nou te ranmase a gen tan fini. 3200 dola la, l achte telefòn pou ti bèt, pou ti dam li renmen ansanm avè l la. L achte yon telefòn 700 dola nan Claro, yon iPhone, m pa sonje iPhone ki mak, men s on iPhone tou nèf. Apple Watch tou.
Nan Claro.
L achte Apple Watch, li chanje telefòn iPhone 16 li te genyen an, li te gen yon iPhone 16 li chanje l. Aprè sa, li shopping anpil ti tenis, ti mayo, ti jeans paske l te gen videyo pou l choute. Li li fimen bòs paske li mwen mwen te fè lè l te premye fimen nan apàteman an mèt kay la mande m kay la yo pral rele di krim se kouri m rele kouri rele flay pou trans pou tradwi mwen m pa pale espanyòl mwen nan zen kòlmado kòlmada kounya la flay tradwi pou mwen m di non pa rele paske l pa t konnen mesye a di m pa fè sa ankò kounya m oblije ap flite tout apatman moun yo m pran ti pafen m gen nou 4 la n ap flite tout apatman tout elevatè a pou n fè yon ti kouri dèyè sant Bòz la. Depi lè sa a, m di anben, li di m li menm fò l fimen. M di anben kounye a m pral oblije mennen w al fimen nan konstriksyon an, kote kay la ap konstwi a. Chak jou m oblije leve, mwen tounen yon chofè, m mennen l al fimen. M konn fè l fè jounen, bò dizè, uitè diswa m pase al pran l, m fè l fè jounen l lòtbò a, paske lòtbò sa a l ka fimen, gen kay k ap konstwi, l ka kanpe bò anmi pou l fimen. Kounye a la, e sa k fè n ap wè lepi souvan lè m fè live, n ap wè Michael fè anpil live nan kay ki k ap konstwi an. Anpil video tou nan kay sa. Kounya la se konsa lajan Microwell la depanse mwen ban nou tout total yo la. Kòb pòch lan male nan bank resèt.